Ok, so, um, video sa nou fèl jodi an pou ke nou reponn kèk kesyon ke um, gen nan nou ki te poze nou, ki te ekri nou. Um, ok, so, nou chwazi nan tout kesyon ke nou te resevwa nan mesaj yo, nou chwazi 3 nan kesyon yo pou ke nou kapab pale sou yo jodi a. Um, Jenny, ki sa premye kesyon an te di menm? Um, premye kesyon se, mwen ta renmen konnen kisa Rozo a ye. Ahh ok so kesyon an mwen ta renmen konnen kisa Rozo an ye ok so Rozo an kisa li ye e nou te chwazi non sa ok se paske nou konnen ke nan lang kreyòl la ok Rozo a li peze trè lou ok. Li gen yon gran siyifikasyon e trè souvan yo konn itilize mo sa pou yo pale de yon moun ki gen kouraj, yon moun ki trè fòt, yon moun ki malgre move lavi a bat li, li toujou rete djanm. E yo konn menm itilize mo sa tou pou fanm lakay, pou fanm kreyòl, pou fanm ayisyèn. kote ke ap di ke fanm se wozo, menm si nou pliye nou pa p kase, menm si gen gwo van, gen tanpèt, gen lapli w ap wè wozo a l ap pliye men li pa p kase. E pafwa tou ou ka wè, pa pafwa, trè souvan ou wè ke yon pakèt pye bwa ki pi gwo pase wozo an, van pase w ap wè branch, ti branch nan pye bwa ap kase wap wè menm pye bwa a tou lap derasine lap tonbe men wozo an li menm si se pou pliye lap pliye men kanta pou rache an nan jamè se sa fè nou te chwazi mo wozo sa paske nou te fè anpil eksperyans deja men malerezman eksperyans sa yo pat abouti e erezman tou sa pat fè nou kanpe sou gout nou. E sa pa t chanje objektif nou, sa pa t chanje amou nou pou edikasyon, pou mizik e pou divètisman. Se sa k fè nou te chwazi mo Wozo sa, e se sa k fè tou nou chwazi kòm deviz Pataje, Aprann, Grandi. Paske tout sa nou genyen nou pataje l antre nou, konesans nou pataje l antre nou. E lè yonn vin avèk konesans lan, nou pran l, nou pa rejte l, nou pran l, nou rantre l nan kakòn tèt nou, ok, e se sa, se konesans mete ansanm avèk eksperyans pa nou ki pral pèmèt nou grandi nan lavi, grandi psikolojikman, grandi sur le plan edukatif, e grandi tou poukwa pa finansyèman.
Enpòtan.
Wi epi tou nou te vle tou pale de mesaj yo. Yes, exactement.
De mesaj ke nou ap resevwa. N ap resevwa de N ap mande moun yo silvouplè. Paj la se yon paj edikatif ke li ye. Nou la pou nou, jan ke nou di an, nou la pou nou pataje, pou nou aprann, pou nou grandi, aprann. Mezanmi, konn kòman nou ap ekri de seri de bagay silvouplè. Yeah.
Epi tou nou pa, nou konnen ke si, si nou pat renmen Wozo nou pa tap like. Dayè like se sa l vle di, sa vle di apresye, ou apresye, ou renmen. Si w pat apresye, ou pat renmen Wozo, ou pa tap like paj lan premyèman. Li toujou bon vrèman, menm si moun nan konnen ke ou renmen l, ou apresye l, li toujou. Mèsi bokou timoun sa. Pafwa gen moun ki bezwen sa chak jou. Men se pa yon rezon mezanmi pou nap voye de zodyo ki pa gen oken ranpò avèm pa egzanp. Pou nap voye de foto ti bouch kap fè ti bo. Ok so m pa vle pale twòp. Yeah nap pase nan dezyèm mesaj la. Kisa l te di menm Jenny? Dezyèm kesyon an di, Bonswa. Kesyon an di, kòman ke nou kapab jere yon fi ki nan jenès?
Premyèman, gen anpil moun ki ka pa konnen ki sa mo an vle di. Tankou, si w tande mo jenès, ou ka panse ke se tranch daj yon moun ki poko nan trant, karantèn yo, ou konprann. Men pafwa nan lang kreyòl la, nou konnen ke ki jan kreyòl nou an li yon ti jan bagay. So, pafwa nan lang kreyòl la, yo itilize mo jenès. fitness pou yon fi oubyen yon gason ki ap frekante plizyè moun an menm tan. Ki ap mennen yon move vi. Jan yo konn di, um, jan tan pale man di an, 3 vwayèl, 3 konsòn. M pa vle repete mo a, so sa fè m di 3 vwayèl, 3 konsòn. So se sa kesyon an vle di, kòman l ka, sa vle di, moun nan li nan yon relasyon, li renmen avèk yon, yon, yon jèn fi, kote ke jèn fi an nan jenès, sa vle di l ap fè ti pa chat sou li. So li mande nou kòman l ka jere sa. Kisa w panse Kendy?
Ooh Mwen Pwen de vue pam Une fwa ke ou konnen Jan ke moun nan ap viv deja pa vre ou nan relasyon avèk yon moun right ou konnen kòman moun nan ap viv ou nan nan pa chat moun nan a goch moun nan a dwat nan nan plizyè moun pou ki rezon ou oblije rete nan relasyon sa pa gen ranje la pa gen anyen ki ka fikse menm jan yo di w yon ti pye bwa ki t ap grandi. Depi pye bwa fin gentan fin grandi, kwochi, pa gen anyen w kapab fè ki kapab ki kapab fikse pye bwa sa. Jan pye bwa grandi an, se konsa l ap rete, l ap rete tou kwochi. Ou konnen ke jan de relasyon sa li pa p bon pou ou. Ou konnen ke moun nan, ou okouran deja jan de vi ke moun nan ap mennen, pa vre? Ou konnen moun nan gen moun agoch, li gen moun adwat, li gen plis ke ou menm, li gen plis, li gen lòt moun ke ou menm. Pa rete nan relasyon sa a. E pa yon relasyon kòmsi ki. Kòman m te kapab di sa? Ki nan avantaj ou, ou konprann sa m di w? Pou ki rezon ou te rete ladan l? Egzakteman. Epi tou, poze tèt ou yon kesyon. Pa bliye, menm si fi a te pi gwo bouzen ki egziste, depi fi a li nan relasyon avèk moun ke l renmen tout bon an, se pa moun nan ki pral mande fi an pou l chanje vi l. Egzakteman. Se fi an e. Se vice versa li menm se pou gason tou. Otomatikman ke fi an li moun nan li rankontre moun ke li renmen an, moun ke li vle fè vi l pou li an, moun ke li pa vle pèdi an, otomatikman l ap chanje vi. Paske li konnen ke si l kontinye nan lanse sa, se swa l pèdi ou, oubyen li pèdi vi pa l.

nan kriz de jalouzi ki ka baw yon selon fizik gason an ou ka fout yon sèl souflèt menm si li pat vle baw li pat vle touye w non li baw souflèt lan pou w tonbe bip ou mouri. E nou pap preche vyolans. Nèt nou pap preche vyolans men se sa map di se jenòm poze tèt ou kesyon pou w di eske si fi sa te renmen m menm si l te nan vi an deja avan l te rankontre m Sil renmen m tout bon vre men m pa di ke like li ta pral kite move mès lan tout swit non men li tap travay sou tèt li. M pa konn konbyen tan ke ou gen ansanm avè moun nan men si moun nan renmen w tout bon li tap travay sou tèt li pou l wè pou l kapab chanje vi an pou l konsakre l sèlman a Santiman ke l gen pou ou a, santiman ke w gen pou li an a relasyon nou an. Epi tou, yon moun tou ki ap, ki ap mennen movèz vi right, just klè avè moun w ap ye a, ok, moun sa l ap koutize w pa vre, w ap di moun nan konsa, ok, men ki jan de moun mwen ye, men ki jan de moun mwen ye. M pa ka gen yon sèl mennaj. Ou konprann sa m di w? Yeah. Annik klè avèk moun nan ou fini. Kounya la se moun nan ki pral konnen, èske l ap toujou kontinye, ou konprann sa m di w, kontinye, ok, menm lè m konnen konsa w ye, Lè m konnen sa son defo ou gen lakay ou paka kite sa, m ap toujou rete ansanm avè w. Ou konprann sa m di w? Yeah, lè sa si moun nan chwazi rete avè w, ou mete l alèz ak li. Exactement, sa se li menm. Se job pa moun nan.
Men gon lòt bagay ankò ki m di. Misye ta sipoze poze tèt li yon kesyon, pa egzanp, si like, si l vin jwenn fi an avèk tout mès lan, si se konsa fi an ye natirèlman, ok? So jan m di w la fò l poze tèt li kesyon, èske fi an renmen l tout bon? Poul ta, si fi an renmen l tout bon l ta sipoze chanje, sa son lòt bagay. Yon lòt pwen ankò se ke, eske nan jenès fi, eske fi an se pandan li avèw, li vin konsa? Yep. E si se pandan li avèw, li vin konsa? Kisa w pa fè?
Egzakteman!
Kisa ke fi an ap chèche nan yon gason men li pa ka jwenn lakay ou? Pa egzanp, fi an gen dwa bezwen afeksyon. Fi bezwen lajan. Paske fi toujou bezwen fè kò l bèl. Sa fi bezwen ankò. Fi an bezwen santi li an sekirite. Egzakteman.
Ok? Tan. Egzakteman.
So, si li pa jwenn afeksyon nan men w, ou pa ba l tan. Ok? Respè enpòtan tou. Ou pa respekte l. Lè l rive deyò a. li jwenn yon moun ki respekte l, l ap toujou gen atachman pou moun sa a. Li jwenn yon moun li wè ke lè l bò kote moun sa a, paske pa bliye, ou wè fi, gen yon bagay ke m pa ka konprann. Pandan ke fi a, li pa gen moun nan vi l, fi sa ka fè kat, senk an, l pa janm jwenn yon gason pale avè l. Men kon gen yon moun nan vi l, Jan ap tcheke, Jak ap tcheke, Matye. Tout 4 evanjelis yo ap tcheke. Mwen rele sa yo distraksyon, mwen rele yo distraksyon. Mwen rele yo distraksyon paske defwa kòmsi nan sans like, a moun k ap pale avè w la kòmsi la ok moun nan serye, konprann sa m di, moun nan vle nan yon relasyon serye ansanm avè w, men e lè sa, wè lòt moun ap tcheke w jis pou yo te ka distrè w, ou konprann sa m di w, ou menm menm nan w ap twouble, w a konnen, èske m ta al avè moun sa, èske m ta al avè moun sa, ou konprann sa m di w. Sa vle di, fi an li menm, li vin genyen plizyè opsyon, pandan ke ou menm. Li ka renmen w vrèman, men gen sekirite an, ok, sekirite finansye an, sekirite finansye an, sekirite, kòman te kapab di sa, moral, fizik, tout sa, li pa jwenn li nan ou. Si li jwenn yon grenn, tankou nan 10 bagay ke l ap chèche l pa jwenn nan ou an, Li jwenn yon gason, li jwenn yon grenn lakay li. Li atache a gason sa. Li jwenn yon dezyèm gason, li jwenn yon dezyèm grenn bagay lakay li. So, non, non, non, non. Pa pran pawòl mwen. Pa pran pawòl mwen nou lòt. Tankou, fason mwen di sa, e se pa tankou m ap ankouraje bouzinite. Se jis.
Ki mo sa?
Yeah, se jis. Jis ke mwen vle fè w konnen jenòm, mwen pa raple m non an, nou pa bezwen site non an tou. Mwen vle fè w konnen si se pandan ke demwazèl la li avè w li vin konsa, poze tèt ou kesyon, èske ou pa ta sipoze chanje yon bagay? Poze tèt ou kesyon kisa w genyen ki pa bon nan ou pou w kapab chanje l?
Boyfriend. Exactement, an tan ke yon menaj. Epi tou, lè w poze tèt ou kesyon an, si ke ou remake ke ou santi ke nan ou menm gon bagay ke ou pa genyen, gen yon travay ke ou pa fè byen, ok, pran desizyon pou w travay sou sa. Jan m sot di talè an, travay sou sa pa vle di ke solisyon ap vini demen. Non, men fò m di w tou, ou konnen de se de moun jan yo ye. Yo gen dwa di konsa, ok, pa egzanp, ok, ann pran egzanp, ok, m avè moun sa, m nan relasyon avè moun sa, m nan plas jenòm sa, right? Mwen se mwen ki se ti dam sa ki avèk ap wè lòt moun nan. Misye di l ap chanje, pa vre? Ok, m ap ret tann li chanje. Men chanjman sa se jis pou yon ti, yon ti moman, ou konprann sa m di w? Lè bagay yo frèt.
Lè bagay yo frèt, li retounen jan ke li a. O galop! Chanj. Franchman pa gen okenn chanjman anken moun ka fè. Chase le naturel il revient au galop. Son bagay ki touafe natirèl ki lakay moun nan moun ap toujou repetel men lè moun nan di oh map chanje map travay sou sa pa gen ankenn ankenn chanjman ki ka fèt ou aksepte on moun avèk defol ou aksepte on moun avèk kalitel ou konprann sam diw men pa gen ankenn chanjman ki ka fèt vre afè de moun ap diw konsa ok Map chanje, map chanje oubyen map travay sou sa. Wap travay sou sa, pa gen anyen ki ka chanje. Gen de seri de bagay, pandan map di w sa, gen bagay ki ka chanje, men gen de seri de bagay ki pa ka chanje. Wap pran egzanp yon moun ki maledve. Pa gen chanjman nan sa cheri, se konsa w ye. Ou maledve, ou leve konsa. Pa gen anyen ki ka chanje sa. Par kont, moun ki maledve an, li gen dwa chwazi, ok, entèl m pap fè maledve avèl. Li pap fè maledve avèl. Ebyen se nan menm sans sa map di w ke. Si fi a renmen w vreman ok Si fi a renmen w vreman Menm si li te gentan nan bagay la avan l te rankontre w Lap viv yon fason pou ke li pa pèdi w
E si w wè li kontinye nan bagay lan Epi tou Gon bagay tou Gason yo yo gon defo Menm si tankou fi an fè yo Fè yon bagay Yo rete la yo kite bagay la ronje yo Jiskaske yon lè yo eksploze Gen majorite gason yo pa renmen men sa ki rele dyalòg la yo pa renmen fèl. E dyalòg li primòdyal nan yon relasyon. Yes, se kle siksè yon relasyon.
Yep. So sa pou fè, menm si w ta, menm jan m sot di talè an, si w ta vin konnen ke son bagay nan ou ki pa bon, ki koz li fè sa, pran desizyon pou chanje l. E lè w pran desizyon, pa jis pran l nan tèt ou, nan lespri ou. Mete madanm ou oubyen menaj ou, m pa konn sa li pou ou, mete menaj ou oubyen madanm ou chita. E gon bagay fi renmen anpil. Ou wè lè ke w gon bagay la ke ou pa fè byen oubyen yon bagay ke w fè fi an ki mal, fi an ren, sa ap fè, ap fè fi an anpil plezi lè ke se ou menm ki rantre sou sijè a dabò. Egzakteman. Pa tann lè ke se li menm ki repwoche w, di konsa, oh, ou pa ka fè m voye, oubyen, ou. Ou pa banm lajan an. Depi w sispèk ou pa fè bagay la byen, se rantre sou sijè a ansanm ak mete mad ou ka envite l nan restoran yon lè. Mwen konèt tanm cheri. Yeah, envite l nan restoran an oubyen pandan nou nan otèl la oubyen pandan nou nan chanm nan kay la, prepare yon ti dine pou li, yon ti sipriz pou li. Ou ka kouche bò kote moun nan, wap pandan ke lap pase men nan tèt ou, lap grate ti tèt pou ou, menm wap. Sim ou konprann epi tou ou rantre sou sijè a avèl di konsa cheri mwen pa di konsa ke ou konnen paske si ou di ke ou konnen lap di konsa ke se ekspre ou fè di konsa ke cheri ou konnen sa gen dè jou depi ke mwen chita m tap reflechi mwen rann mwen kont ke men tèl bagay mwen te fè ou ki pa bon ou byen men tèl bagay ke mwen pa mwen pa fè byen nan relasyon an e mwen pran desizyon sa pou m chanje e pou sa map mande w pou pran ti pasyans avè m e pou kapab ede m tou pou m ka reyisi nan chanjman ke mwen vle fè a. Fòk mwen ka ki la. Yeah! Ebyen se sa! So, si w wè fi an, tankou jan m di an, si w wè fi an, li te deja konsa epi malgre l rankontre w, l ap di w li renmen w epi li pa vle kite mès lan, se ke li renmen mès lan plis ke l renmen w. E depi w wè w nan vi yon moun, moun nan mete yon seri de bagay ki pa menm ap pote anyen de pozitif pou li, li ba yo priyorite sou ou, moun sa, m pa vle di mo a non, men moun sa, anvan ke pou ou, kòman m te ka di sa, anvan ke pou ou janbe yon nou, pou fè yon pli gran pa ansanm avè moun sa, fò ou reflechi dabò. Egzakteman. Pou di tèt ou, eske ou prè fizikman e moralman, sa fè m di fizikman paske gen sa ki rele tansyon. Ayayay Lò tande jalouzi sa monte w nan tèt Anmwey Jezi fwa Pou tansyon monte desan pasan Ayayay E sa fè m di fizik so Èske w prè fizikman e moralman Pou w resevwa tout sekous sa yo Pou w sipòte tout konsekans sa yo Si w prè Wili wili gaz woli kontinye E si w pa prè tou
An tou ka Nou pap di w jenom ki sa ke pou fè Kom se nan se pap di w pou kite menaj ou Si w santi ke ou kapab rete avèl Si se fòt ou Si se ou menm ki pa fon travay fikse sa Si w santi w ka rete avèl avè tout defo ke l genyen an Rete avèl Ou pa santi w kapab kite sa Dam rete avèl 2021 ki la, l'amour avek toujou? Ok, nap pran ti poz.
Nap tounen apre.